Tou konsidere ark ou fè a tou a e menm ark nou wè nan chanm nan la a nan pyès lan nan besment ou an la tou a son si se art ayisyen se art ayisyen ke ou di ke li ye se nan art ayisyen e Dapre mwen menm, gen yon sèten verite, gen yon gran verite nan sa ou di sou kesyon de ar ayisyen an ki toujou enterese m anpil, paske pou anpil atis ayisyen, tu vwa, se sèl ar nan yon sans ki egziste nan yon sans, tu vwa, se yon kesyon de ar ayisyen. Mesye yo vin Nouyòk pa egzanp, yo pa nan kesyon de al gade sa ou antre isit an 1960, 69, yo pa nan kesyon pou yo al chache, pou yo al gade sa ki lòt mouvman atistik ki genyen la, e sa yo, si se abstrak espresyonis, si se minimalis,

Ok pent dragen oubyen lò pent lò pent yon tablo gen nan stil kado kubis sa vle di sa nan kado stil fèlènjè eske pou menm tablo an malgre teknik lan tablo an rete yon tablo penti ayisyen eske. Yes se sam dwe pou fè yon penti ayisyen pou fè menm janm te konn sòti al desine nan lari avèk nèg yo kay kay an chanmòt bay fè kay an chanmòt men avèk yon stil futuriste. Avèk avèk dè dè dè transparans bay yon fiti fitiris. Ki bay mouvmante.
Ya.
Men Ayisyen kanmenm lè w wè tèt kay yo bay yo wè se Ayisyen. Bon gwo tablo m te konn wè men sa se yon Italyen ki ta achte l. Li sanble Itali tou. Men feye sa Ayisyen ki te mete nan tèt mwen. Misye di men li sanble kontak m montre l sòti an Itali. Donk ou di se yon kesyon ekonomik sitou pa ekzanp si pa ekzanp.

Sijè a, sijè a se yon pretèks. Oudon, oubyen stil la se yon pretèks? Ya. Non.
Men si, sijè a. Sijè a se, sijè a nou ta konsidere kòm pretèks. Pretèks pou fè kisa?
Pretèks. Hum. Pretèks pou m penn. Hum. Pou m sèvi ak koulè. Men, pase lè m penn, m gen dwa, m gen dwa fi desine sa konsa anpi bat penn li. Hum. Chanje l konplètman. Ou, ou kab wè desen an. Se sa k fè m di w sijè a se kab yon pretèks li ye pou mwen.

Men si si m chanje m gen ou gen dwa vini wè de ou ou desen an prèske dis disparèt. Sou peni?
Yeah.
Si m al mete si m deside pou m met couleur sou li m gen gen dwa men w ap wè w ap wè liy ou kab wè liy yo kanmenm. Dè liy pa nan tout kò tablo a. Se sa fè l ap pran m tan pou m fini tablo sa yo. E se pa de tablo m ap fè pou fini pou m ni vann. Se ta de tablo m ap fè pou m pou m kite. Men m fatige avèk figiratif la.

Yon bann de jèn penk ke ou wè lè se Journe, lè lè tout atis sa ou konnen yo. Wi. Yo sa yo se de zòn ki gran atis, ki byen penn byen, ki ka penn byen. Men mesye yo rive nan yon stad kounye a yo fin vann paske ekip moun ki tap achte nan men yo a, ekip sa a pa la ankò. Moun ki la kounye yo pa konprann anyen nan sa yo tap fè a. Mesye yo pa kab vann ankò.

Menm si yap mande 20 mil 25 mil dola pou yon tablo men gen moun yo pa kap vann isit se fini Andre si mesye te anfom konsa fok bann bagay entènasyonal viv dar entènasyonal kap parèt avèk pent tout peyi tout atis tout peyi fò youn nan de yo ta parèt nan liv sa yo poukisa youn pa janm parèt ladan yo.

Yon dye li pa rèlman pou nan yon milye ki pli epanye. Aks Ayisyen toujou rete fèmen nan ti sèk li a. Pou yon nèg wè bas li a, li fèk parèt la jenn gason, non li gentan nan liv bay, e se pa reklam yo fè pou sa, se moun ki achte penti yo ki fè l parèt la dèyè. Li, non misye nan ti liv bay Sandra Cherry. Mwen pa janm wè non mesye sa yo ladan l. Ou nèk kwè sèl moun mwen nan bagay entènasyonal se nèk sa Tele Bazil Nan Telemak Nan
Telemak Telemak Paske Telemak pa viv nan milye ayisyen Se sa m di w si w rete nan milye ayisyen ou pa w ap evolye Men mesye sa yo menm Mesye sa yo fè yon bann pwogrè nan penti malgre tou Mesye pa Yo pa kòm nasyonalite Ou pa wè yo. Ou wè yon pèp espayòl, meksiken, lè meksiken pè nan tablo ou wè se Meksik. Son pèp meksiken. Venezyelyen an, perivyen an, ou wè se perivyen yo ye. Donk pou ou menm kesyon nasyon ayisyen an ekstrèmman enpòtan nan tablo. Li enpòtan.
Li enpòtan. Men mesye sa yo lè yo vin chanje penn, ap chanje penn, mesye yo penn koulè yo penyen.

Lè mesye sa yo, lè yo gen moun ki kaba chita ba yo 25, 30 mil dola, ki malere, ki moun klas mwayen ki kab achte yon pensyon pou fè 25, 30 mil dola, e kounye a yo vin gen yon pretasyon, pa pral desann pri sa ba yo. Se etranje pa pa chita pou al ha pri sa nan men yo. E fò l konnen w, fò gen yon non entènasyonal. Afè entènasyonalman y ap pale yo, se sè Filip Lanmou k pale yo. Men m pa wè, m pa wè etranje ekri yo.